Gye bagay Kisa w bouke a cheri E ma ozo a pou kite La ale cheri la ale Gade sa pou fè bebe Ou mèt ale swiv li m ap fè bò isit M ap fè bò isit tande swiv li pou wè Ou sanble pè toujou cheri Li gentan ale li pa wè nou
Ebyen ok cheri pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm An n ale An n ale
Bebe Li chè yo konnen fòn pale sou ba yo nou baka ret ranse konsa ou konprann ba yo pa gen pèdi tan la dan yo men sa mwen pou n ta fè la ou wè kòb la kòb la k vini an map tcheke yon moun map ba yon moun kòb la pou n ta fè klara pati avèk kòb la. Ou konprann sa map diw la? Non, kòman Clara? Non, sak pase?
Non,
wap dim konsa nap itilize kòb la pou nou voye Bedson pati wi. Ay! Pase.
M pa gen pwoblèm sa w di a pou Bedson pati ou konprann sa map diw la? Men kòb la sin prann nou ba Clara pati avèk kòb Clara se fil li ye. Fi a lèl rive an lòt tann mwen cheri Fi a lèl rive lòt bò li menm li gen plis aktivite li ka met nan kòl poul fè Gason an lèl pati se fanm afè fanm lap regle Depi Clara pati li travay lap voye kòb la vini Kounya poun ka fè Bedson pati Ou konprann sam diw la cheri. Alo ma tante kòman papa! Papa! Ren!
Kote w la wap fouti pale a matant mwen. M la m la.
Matant sa di m la epi pou sot bwa ale m ta pale la ou matant m aba chèche radyo m gèlè wap ka pase pou sot epa bon matant eeyy aprè sa kòman sa ye pa wa map fon ti pase w matant mwen ou wap pale avè m. Non banm pale avè l.
Alo. Kman w ye la menm? Peyi a pa bon, peyi a pa bon. Men mwen menm, kote bagay la ye a se la pou m mete l. E dayè tou ou konnen fanmi m, fanmi m pa renmen w, depi lontan ou konn sa. Sa w di m la? Bon. Men, men, men. Men, gen de bagay m pa ka tande yo menm. Alo?
Ah!
Kisa matant? Matant, peyi a, peyi a pa bon, rete, tann lè peyi a plizoumwen, epi w a moute, w a moute pou w ale lè vòl la pre. Ah, enben ok matant, pa gen pwoblèm non. N ap rete an kontak pou nou ka pale, pou m ka di w kisa papa m ap fè. Dakò Tati? Dakò.
Kisam ki kòm kòm Mwen menm mpa nan gran sapiens moun ap fè bagay wap di moun pa renmen moun pa ici moun yo pa Bondye kite melem avè yo Non pa di sa konsa Dayè mpap manje nan men moun sa yo pase mkonnen yo ka pete fyèl mwen Rafi men se marim ou ye menm lèw tande fanmim pa si fanmim pa sa se marim ou ye se mwen k pou defann ou e pa vre fòw tandem tou sam diw la. Mtande sa w di a byen cheri mwen menm lèm pale ou konnen mwen menm lèm di yon bagay sam di a se pa bagay rans li ye.

Talè ou pou kob la la wal bay ti gengeng ou yo jel ti gengeng ou yo la jan tout jounen wap bay jel ti gengeng ou yo kob. Map voye w pati a kob la. Lè w rive wa fè menm jan a Joly Bois menm jan n fè a pase se kob se pa kob li te voye pou m te kenbe tè humm. Non papa se yon tè kite yo te bay kenbe se kob la l voye vin di yo te pran tè a. Ahh.
Kounya si w pral pran kob la w pral pale a matant mwen pou matant mwen ka di w kisa lap fè.

Ou pa wè m pa fache, yo di w yon bagay k ap bon pou ou e fache w ap fache mwen, m ap pati. Lè m vini n a wè.
Sa vle di, se paske lajan an se nan bò pati pa w ki li soti k fè derespektan sa a ap fèt. Epa sa, Bedson epa pitit mwen li ye?
E pa pitit ou li ye tou? M pa di l pa pitit mwen non. Non li pa pitit ou. Sa Clara ye?
Non li pa. Sa l ye? Li se pitit mwen.
Mwen konnen li se pitit mwen. Epi? Mwen menm si w di yon bagay mwen menm m ka toujou di w non men sa n ap fè. Fòk ou tande m, fòk ou konprann mwen tou. Sa vle di se bor la k pi bon? Mwen e pa sa m di. Men si w di m yon bagay, m di w non, m ka pwopoze w yon lòt bagay. Fòk ou konprann mwen tou.
Se sa k fè m ap toujou nan pwoblèm avèk ou nan sans sa a. Klara se tifi vrèman. Voye Klara pati. Ki lè l pral travay pou l voye kòb moun yo ban mwen? E e e e e Bedson. O! Ki lè l pral travay? Ki sa l pral fè? L ap travay. Li pa t gen pyès metye l te aprann. Chak lè m konn ap di l al aprann tèl bagay la, wè l konn fè l? E men chak lè lal lekòl yo. Ou panse mache flannen al nan bay foutbòl bay ti malandren lap regle? Claro bay lè w voye l al nan kò al lekòl se kèk kou lal pran avèk kèk moun san w pa konnen. Fi a toujou gen plis mouvman lè l rive lotbò a wi. Mwen menm m pa konnen sa m di w la se li kap fèt. Map voye l pati, mwen gentan konnen lè pitit gason m rive lotbò a lap travay pou l voye kòb la ban mwen. Clara li menm lè l rive lotbò a. Monchè sal pral bezwen fè yo la nan konbyen tan oh mwen kotem pral jwenn kob la poum bay. Oh poukisa w pranm la a. Poukisa w pranm la aa e konsa w kanpe. Bon m pe pa anyen pa prann pou pa pran sa mal pa pran sa mal m pa vle w prann mal tou. Anben antoulèka mwen menm men sa map fè mwen menm paske mwen menm m gen tè fanmi wi mwen menm m pat janm vle al sou dosye tè sa poum al vann si se konsa w kanpe tan poum nan chire pit avèk ou. M pa gen pwoblèm voye pitit ou pati avèk kòb ou mwen menm pral chèche kòb mwen pou m fè Clara pati pase jan w reyaji a la e tankou la ap la pitit ou. Kòman l Bon nou kite sa mwen menm sa m di w la si w di m yon bagay mwen menm m ka pwopoze yon bagay m ka di w men sa n ap fè se pitit nou yo ye ou pa bòpè yo se papa yo ou ye.
Wi men jan m di w la la m di w lòt la li menm Se bay malandren lap regle lè rive lòt bò a. Pa ret pa di sa konsa. Li pral mache ap bwè kleren ak jwe. Pa di sa konsa. Al fè bay blag san li bliye sil te gen dèyè. Non pa di sa konsa. Men fi a pa menm jan. Pa di sa konsa. Fi a pap janm reaji menm jan. Pa di sa konsa. Ou pa deja wè santiman misye bò isi. Antouka mwen menm sam diw la se li kap pase. Pase pitit yo se pitit moun yo ye. Sa kap pase degaje w mwen menm pral fè sa m gen pou m fè sa vle di kounya m wè sou ki liy ou kanpe m wè liy ou kanpe a ou mèt kenbe liy ou mwen menm m gentan wè kibò m kanpe map fonksyone jan pou m fonksyone a pa gen pwoblèm m nan lavi m. Ben ok.
Wi m te bezwen w bezwen m te bezwen w pitit an m. Ou konnen papa w fè bon bagay, men pou jan ou se yon timoun ki respekte moun nan, tout timoun lafimen yo monchè, moun pa ka pale w mal. Ebyen jounen jodi a la m tou wè w m ap tou eksplike w. Oh, ton Choukèt, sa w gen a papa m? An, papa w pa di w sa tou? Non papa m pa eksplike m anyen non. Pitan m, ou konn sa papa w fè m? Papa w pran yon kòb nan men m pou l vann mwen bwa patat. Poutan papa w pa gen bwa patat. Kounye a m la, m bezwen fè jaden an. Lapli tap tonbe nan okazyon an. Papa w pa ban m bwa patat la, l pa ban m lajan an. M jwenn papa w, m mande l lajan plizyè fwa, l pa janm vle ban mwen l. Ni bwa patat la, ni kòb la. Mwen menm, e m gen move desizyon pou papa w. O, papa m pa gen rezon non, e entou choukèt. Papa m pa gen rezon pou sa l fè a, men sa pa bezwen rive jiske la, m pale avèk papa m. Si papa m pa ka ba w bwa patat la pou l degaje l pou ba w kòb la, paske. M pale papa w.
Papa w tounen kouche m lòtbò a.

Amen pitit kèm m pase mizè anpil avèw manman ou rive nan motè ou ye a la lè vant mwen t gou manman m metem deyò map domi tout anba raje baton humm papaw kitem nan menw m pase mizè pou kont mwen.
Padon manman, pitit se yon bagay m fè w non, jan w ap pale a. Non, non pitit mwen, ou pa fè m anyen, ou pa fè m anyen. Ok manman cheri, an nou pale. Ou pa fè m anyen. M tèlman pase mizè, m tèlman sibi, monchè, m di, mwen deside pran pou m mwen ki pou ede m avè w. Paske m nan bouk la la, hum, se pa anyen m ap vin. M vin pran granmoun sa a ki rele lafimen an. Malgre l pi gran pase m. M oblije. Dwe w pi gason m fò m dou sa jodi a. Wè depi avan tan m pa vle dou sa. Men m ap dou sa pandan w vin sou pawòl la. Fò w pa fè la pala pitit gason. Avan tou, m te toujou pale w pi gwo manje nan men moun. Pi gwo manje nan men pyès moun. An bon papa w konnen mwen menm kijan m ye deja. Ou konn ki edikasyon w te ban mwen. Mwen menm, m respekte chak sa w di m. Monchè Dro, lafimen fè m on bagay. Wè lafimen pa koupè m ankò. Lafimen fè m on bagay, lafimen fè m ba l on kòb pou l vann mwen on bwa patat. Lafimen pa gen bwa patat la. Ni l pa gen moun ki gen bwa patat. Men lapli ap plede tonbe nan peyi a la. Koulye a m bezwen plante bwa patat la, pase sezon rekòt mwen rive. Akoz misye pran lajan an. Li pa banm lajan an, li pa banm bwa patat la. Sil te banm lajan an, li pat jwenn bwa patat la, m patap gen pwoblèm. Mwen menm se sak fè mwen di w, li pa banm lajan an, li pa banm bwa patat la, mwen map manje lavi m. Oh, map manje lavi m. Papa, ah. Non, non, non, non, non, non. Non, kòman manje a? Map tye l. Non, non. Map gaspiye l. Papa, gade, sa yo pa pou ou. Sa yo pa pou ou. Dayè ou paka ap sal menw pou tèt kòb wap antre menw nan san pou tèt kòb map diw sa se nou ki fè lajan e map diw sa ou gen kouraj pou travay siw te fè kòb la deja ou ka refèl ankò paske ou konn poutèt kisa on nèg ki travay di pito kite se lesyèl ki aji tan se ou kal bay tèt ou jistis.

Si w pati, ou kite lakay. Priyè m yo cheri.
Ou priye anpil vre manman. Priyè m yo monte, gras la desann. Ou priye anpil vre.
Hum, Bondye wè mizè m. Nou di Bondye mèsi pou sa. Ebyen li te voye yon moun vin kote m. Ok, ok.
Li te voye kòpte a ban mwen. Oh!
Wi.
Manman Jolibwa gentan rive, l voye kòpte.

Paske san fontyè avèk byòl. Mpoko konn kisa mpral di yo non. Dayè ou konnen yo pa alèz avèk lafimen. Se youn nan gwo pwoblèm ki genyen wi. Yo pa alèz avèl.
Men ton byòl son moun, ton byòl son moun ki renmen konprann, lap konprann wi. Ou ka toujou an kòlè. Ou konprann? Ou ka toujou an kòlè e mpa kont ou pou kòlè kew gen an tou. Pase se nòmal pase ou travay di pou fè kòb la men pa konsekan papa gen bagay ki pa pou ou e ou te gentan gen yon repitasyon deja ou paka ap sal li poutèt yon ti yon ti blag yon ti blag monnen ou konprann. Monchè Dro mwen m tande w tout nèg yo pale m gen nèg ki pale m vrèman. Wè lòt fwa, si m pa t koupe ponyèt ak misye, misye t ap koupe ponyèt mwen ak bout baton. Pase nou te deside nou kite an lè ti triyo lòt bò. Se ti nèg li a, m tande ti nèg la menm gen lè se, yo di se pitit li l ye, epoutan gen moun ki di l pa pitit li. Pitit fi a li, li, li, li, pitit a nan diskisyon. Enben se pitit li a ki vin separe, ki fè youn pa tiye youn avè l. Men mwen menm, kòm se pitit mwen yo ye, e si m ap redi se pou nou m ap redi. Lajan m vle nan nou pou m envesti l. Mwen menm si w pale m mwen map koute w wi. Se ou sèl m ka tande. Wi papa sa w wè m di w la se sa l ye. Paske w wè ban m di w tank w al sal men w sal nanm ou poutèt on ti on ti kaka monnen eskize m pou sa m di w lan. Men gon jan gon jan nou ka jere sa ou konprann. Paske map di w sa gen bagay moun nan fè lap peye l. Kite wè kite kite Bondye aji pito. Ou konprann se vre jistis Bondye jan moun yo konn renmen di l li long.

Ou pa tap gentan jwenn mwen la menn se gade map gade m wè gon pye lam la nèg yo desapatal ban mwen la wè lè map fè dega nan zòn nan yap dim se malfektè m ye anben yap jwenn azogann yo bay mwen m pa nan tete lang ou konprann map dòmi map leve granm maten pou mal wouze pou mal bay epi se pou yon moun vin pran plezi w
non monchè m te gentan anba anlè a m pa rete m pa rete se la wè wè pye bannann wè.

Manzè vire m li vire m li leve m li fwape m atè. Mmmm lap fèl vre. Li fwape m atè.
Sa vle di li te gentan konn sa lap regle. Mwen renmen Bedson man renmen. E Bedson wèl di lap pran Bedson lap jwe pase avèl. E nòmal.
Bedson e pitit li lòt yo pa pitit li. Oh jis la li pa li pa. Ou konprann. Lòt yo e bèlmè yo li ye. Bèlmè yo pa gen pwoblèm. Mwen jiska prezan m pa gen pwoblèm a manzè non mwen. E Bedson li di lap jwe pase. Se konsa l vle reyaji. Nou menm nou pa bezwen tchwe tèt nou. Pa tchwe tèt nou.

Tay, banm yon bon chèz pou n ka chita.
Bon, nou ka kanpe la wi, nou pale. E pa rete an.
Ou pa prete? Non.
Vin la, vin la, vin la.
Bagay yo melanje nan men nou la, men yo konnen tout otan ke nan gen yon grenn deyò, sa ap pi byen mache pou nou. M espere ou konprann sa m ap di w la. Se sa vre m te gentan ap panse pou m al kote w la. Bon, ben ok.
Vye Bedson vòlè papa. Vye Bedson vòlè wi tan lap voye pati sa. Ann kanpe ann kanpe sou bagay vòlè a bagay lè w la ou pa konn kiyès moun kap tandew ou konprann sa map diw la ou gen de bagay sa e bagay pou lakay ou si w gen yon bagay wap regle ki gentan pase ann pran lòt dosye ou konprann jan l ye a mwen m pa gen pwoblèm avèl ou konprann m pa gen pwoblèm avèl yap toujou gen dyaspora ou konprann sa map diw nou menm nap toujou ret atè a pa fatige nou lavi a chak moun gen revè yo chak moun gen zetwal paw nan vi a tande pitit mwen. Pa tchwe tèt ou nenpòt sa k pral fèt kitel ale. Men sa vle di kòb sa papa pou l pran kòb la pou l voye pou l voye pou l voye e Beson pa sa sa. Se nòmal m pa gen pwoblèm jiska prezan avèl m pa gen pwoblèm jiska prezan avèl non nou menm mwen menm m gen bagay m ka regle mwen menm m gen aktivite m ka fè m potko sou bagay sa men depi manzè se konsa l kanpe map chonje bagay yo nan men n ou konprann map chonje bagay yo nan men n kareman. Piit mwen men sa w ap fè, men sa w ap fè pou mwen. Pase w konnen m gen aktivite m mal regle, fò m al nan kèk bitasyon pou m al regle kèk ti aktivite. Ou konprann? W ap pran, oke piit mwen. W ap pran, ou pral anba a kote m konn bo achte pou mwen an, w ap achte yon ti kleren pou mwen. Ou konprann? W ap achte yon ti kleren. Ou konnen nèg pral dèyè kèk vye boul. Wi epa kot granmoun nan, granmoun nan vye plenyen nan pa bon. Ou konprann? Kounya ou konnen fò nèg al dèyè yon vye boul baw lèt san peche yon bon boul ta tonbe ou konprann ta fè yon ti kòb ladann. Fon kòb gen kòb, bòlèt la gen kòb ladann wi, fon kòb la epi fout voye yon pati nan figil lala poul wè sal tap fè a moudal lap sal. Ou konprann sa map diw la? Wap achte bayo, mete yo nan ti djakout wèm konn soti a pou mwen ou konprann? Mete lan djakout m soti a paske lè map pati map pati bonè pou m pa nan pèdi tan ou konprann. Map baw pran 50 dola talè. Ou pa janm sere kòb papa misye.
Sam paka pran kòb la ki san nan kontan non manman yo fèm bagay. Bon bagay granmoun ou paka mete blòf non.
Achte ba yo. Rès monnen ou mèt degage ou avèm. Ou konprann? Pa gen pwoblèm. Degage ou. Ale nou pase mwen menm. Fò m kontwole kèk nèg nan jaden an la pou m wè si m pa p met men sou youn. Pase pou m fè ou respekte afè moun. Ou konprann? Ou mèt ale wi. Ou te gentan wè chouke? Mwen chouke t ap demennen tout jaden an nèt la ap pale. Ah mwen poko sou dosye bay choukèt la non mwen gen yon bagay map fin regle la afè sa pi nesesè toujou pitkò chonje pran ba yo wi ba yo trè nesesè mete yo poum pa pèdi tan lè map leve bonè poum pa nan ah mouche a tonnè sam fout rayi pala timoun yo menm ba yo fout di timoun nan ala ouvè djòl li byen lwen pou moun konprann konprann fin konn ba yo bò isi a yo si tèlman e landjèz yo ye menn yo pa ben konnen pou yo fout bay diflamasyon la yal dim pral fè vye ba avèk balèn. M pap fè anyen. M pap fè anyen. M pap fè anyen ti nèg la fè twò mal pou nèg la pase fò m byen m pap kont wout m pral fè a la m paka nan m paka nan pote lang m paka paske m pap nan chita gade sa e frekan derespektan madanm nan pa bon. Sa m te vle fè ankò m te vle pran Bedson pou m te voye Bedson pati sou menm kòb sa. Bedson? Wi.
Hum hum.
Kòman? Se pou sa m ta pral lakay ou la a. M te gentan ap panse pou m al lakay ou, se Vava n te gentan ap panse la pou n voye ale, ou konprann. Kounye a la menm, ou konn Vava m se fanm, depi l rive lebò a la, ou konprann, l ap degaje l la pou n wè kòman n te kapab jere fanmi an la.
Se sak nan tèt yo. Mwen menm ke tonnè boulem. Misye mèt pati. Misye mèt pati wi. Menm sil te rive kotel rive a djab la ap fè travay li. Nan tou lèka mwen depim fin fè sa map fè a mpa ben konn anyen kap pase kit li te prann isi kit li te prann lotbò menm kout bwa a fyèl li pou yo pete bann. Alèz yo twò alèz yap konn kaka yo.

Nou menm se pou nou fè gran moun yo Fò nou fè gran moun yo antann yo Paske nou gran nou gen laj Nou ka deside Si kounye a la Manman m te gentan di m se mwen menm Men si ton byòl di se ou menm Kounye a nou menm ki ka pote yon ide Ou wè sa m di w la Bon mwen an mwen menm E pa paske m ap pran pou tèt mwen Ou konnen gason an deja gason Mwen santi se mwen ki te ale an premye

Mwen kou ale serye. Bon antouka kouzin si se konsa w wè l pa gen pwoblèm m swete ke moun yo antann yo yo menm ou konprann si w di l konsa. De tout fason kounye a nou ka toujou chita pale avèk paran yo pou evite diskisyon epi n ap fè yon chwa pou nou nou ale. M prale kouzin ou prale l ap voye dèyè w pou fè bèl ti jènjan ou wè cheve w pa pale mennen w ap mennen nan peyi moun yo. M prale m ap recherche w tande. Ok kouzin. M be ok.

Koman ye cheri? Sa va bèl.
Ah, ou konnen.
Bro. Sa zanmi m bèl. Koman ye la?
Eh ben e pa nou cheri a.
Koman sa ye? Kote w sot la?
Ah, talè a la m te ansanm avèk Djo anba a la wi. Epi e li menm mwen m bezwen l la, m soti lakay li a m pa wè l. Oh, eh ben ou ta sipoze rankontre ansanm avèk li wi paske M pa wè l non.
li te fè pa anba e sou wout li fè a m panse ou te ka kwaze ansanm avèk li. M pa wè l lon, bon se ou menm m wè la m di m pral mande pou li. Ah m pa bwè kibo. M te bezwen l.
M te bezwen l wi. Ou te bezwen l?
Wi bon se ou menm m apèn wè la m di kite m al mande w pou li. Non ebyen men sa k pase m panse si w ta tounen kòmsi pou w ale kote l ou ka jwenn li paske se te avè m li te ye anba a nou t ap bay ti blag epi aprè sa n te pase nan foutbòl la ou konnen n pa janm pa ansanm. An enben ok pa gen pwoblèm.
Ou konprann? Donk yon lòt bagay pandan n ap pale de sa. Pako fè yon bagay ke m vrèman pa apresye. Mwen menm, pou jan m respekte moun nan zòn nan, jan m pa renmen leve tèt devan granmoun, ou konnen sa trè byen. Mwen menm, papa m fè yon bagay ki dwòl. Dwòl, dwòl.
Mezanmi, se de granmoun ki nan kont. Papa m ansanm avèk Pè Lafimen yo nan kont akoz de yon bagay bwa patat. Ou tande li te bay papaw kob pou te achte bwa patat papaw pa bay li sa ou tande a la pawol anpil mwen menm ki konnen sa kap pase a mal chèche m wè sim ka pale ansanm avèk m kalme bagay la oh pa mandem kot pitit papaw voyem anlè l kouke m sou yon pye bwa

Bon, fò m pale avèk papa m sou bagay sa a wi. A, m p ap ba w manti, misye fin avèk mwen. Misye di m koze l pa ta dwe di m. Epi bon, m di w, m ap pale ansanm avèk papa m sou sa. Paske ou konnen depi granmoun yo kòmanse antre nan laj, ou pa ka konprann yo.
Ou la nan bouk la la, ou pa menm leve tèt gade moun. Paske m pa pale dwòl ansanm avèk li. Se sa pou w konprann. M konnen w respekte moun. M pale ansanm avèk li yon fason pou l te ka konprann, pou l fè yon seri de bagay. Misye annik pranm la gade l voltije m pa de koze misye pa dim menm mwen m sezi m tranble degaje w pale ansanm avèk misye paske fòk li jere sa m ka konprann kòmsi petèt jan bagay la te pase a e pat konsa l te pase li ap jere tèt li men gen de bagay tou pa sipoze di ou wè sa m di la pa yon pwoblèm
men m panse ou ka wap tounen wap tounen kot Joe oubyen sa wap fè.

Peye banm souple. Ou mèt tande. M pa gen 2 moun m pa gen 3 moun son sèl moun m gen se pa sa? Bebe m konnen se mwen menm sèlman ki gen nimewo sa la tou monchè.
Imajine w jan w vin jwenn mwen la menm yo wè m m gentan santi m yo e kounya ap se m jou sa m pa wè rezon pou wap di m solèy cho solèy sesi solèy sa bon dayè la bon lè l la m pran plim map swe anba tòl yo bay dlo fè labou.

Mwen krasem mwen pou mayom si. E fòm fèl tounen bourik poum dontel. Poum fèl fèl fè tout zòn nan avèm nèt. Mal nan gaga avèl mal fè tout nan zòn nan nèt nan vèy avèl. Anvanm manjel. Apresa map kòche mwen kap manje tout. Mwen krasem ansanm.
Gad figi l. Bon, malfektè sèl sa mèt gran bra. Se avè l ou ta pral fè m kwaze? Malfektè pa janm bon. Gad figi l. Bon, pou tout sa l fè l wè m, li pa ka fè anyen. Epi, li la l ap pèsiste. M konn sa m ap fè pou li.

Nan yon pyès pa la. Yon pyès pa la. Kounye a mwen k bezwen. Bagay lakay mwen.
Ay bebe. M pa konprann.
M pa konprann. Sa k pou t gen la.